Sèm ou konnen mwen ou anpil mezanmi pata vle mal pou ou tout sa m imajine tout plan m panse devan yo ka kenbe w e kòman sa ap fèt se sak fè m pran tan m pran san m m planifye yon plan rèd rèd. Kole m pap bay lòt ui m pap fè foksi. Se klè. Jis dim kisa pou m fè ok. Ou pral kote l byen deside. Wap fè l konnen ke w pral sendomeng. Li mèt pale l pale l pale. Se pou w fè l konnen se pa azil ou te vin mande. nan desizyon l pran ou te sèlman vin fè l konnen ke w ap sòti e w pral ba l anba. Epi si moun an ba w li konventman? Pa met sa nan tèt ou cheri, depi w mete konvenk lan se ke depi l di yon pawòl pou l ap konvenk ou vre. Se fè l konnen ou pa mande l desizyon l, ou pa mande l avi pa l nan desizyon l pran ou pran yon desizyon epi w kanpe dèyè l rèd rèd. Banm di w cheri.

Epi wap dil kew pral sendomeng. Li pale l pale l pale fèl konnen kew pa mandel avi se sa pou kenbe nan tèt ou ou pa mandel avi sèlman ou vin fèl konnen kew ap deplase se fini si ou fè plan m nan pase mal avan m aprann afè yo papa Plan ou men se mwen ki gen pou m al sendomeng nan.

Bonswa bebe. Bonswa.
But lakay ou m soti yo di m ou la. But lè m pa fè anyen lakay mwen yo se la mwen poze. E pou kisa ekran pot lan pi ba?
But wap panse. Ok m te jis bezwen e sak fè m t al kote w.

Jan kem ta sipoze viv li an. E relasyon nou an sa wap fè ansanm.
Kòm sim te gen yon bagay m tap fè avèl deja.
Jay. Mwen gen yon relasyon ki pat itil nou anyen. Konsa w konsevwa sa? Oh wi.
Ah bon.
Ok. Sèl konsèy m ka toujou baw, pa toujou chwazi al sendomeng. Pa kont. Yo fè m konnen vi Sendomeng nan pa fasil pou jèn fi tankou yo. M pa konnen si w gen manman ou papa w Sendomeng deja? Sèl sa m ka di w, retire bagay Sendomeng sa nan tèt w ok. Sèl sa m konnen vi Sendomeng nan pa fasil ok. E m panse ke sa ka rive m poko ka ba w anyen vre men gen lavi, tout tan gen lavi gen espwa ok. So ou te kontinye pran pasyans, ou kontinye pran pasyans.

Jezi la sak pase epa depi lè w te soti w tal nan ban la w pat janm di m anyn. An pitit lèm antre mwen gentan ap dòmi m pap baw manti cheri m kwazan yon ti yon ti gengenn Enhen sak pase dim non. Wouch nèg la bo gason el fre ah ah mwen m pa kitel pale avèm non m fon ti jès bali m fon ti souri m atirel sou mwen epi aprè l vin kotem nan lap pale m bal nimewo telefòn mwen epi la m gen randevou avèl la. Li di lap vin lakay mwen map tann li. Kilè gen randevou avèl la sèm. Bon li poko dim kilè non. Men nou toujou pale sou telefòn. Epi sèm non konnen fòk ou fè atansyon. Oh ki bagay atansyon sa wap di a pitit ou genlè bliye si son misyon m gen poum ranpli. Misyon m bliye vre m bliye.
Et Saw m sot kwaze avè an lan si twa l fè m ta sipoze gen te gen kòb deja bon an pasan fòk m al kote mesye a wi pou m al kote anperè a Papa Loko pa gen pwoblèm nou m ap mennen w al kote l wi fòk m al kote l paske m gen tan sou twa moun men m poko jwenn sa m te mande l la Ebyen n ap tann li paske lè m te mennen w kote l la m gen tan konnen Papa Loko se yon bon moun li ye tout bagay yo ap mache trè byen Ebyen ok m pral kote l wi m ap pran devwa pou mwen.
Mesi. Fwa nou gen gwo problem wi men. Yo, ou pa konnen men, m chita lotre jou men, Esther vin avek yon pawol sendomeng men, li wal sendomeng frem. Ki Esther, ti madanm ou an? Wi men, fanm kem nan men. Yo, m pa konn sa poum fe nan men. Ou konnen men, neg pa gen anyen nan men yo, ou pa ka enpeche fanm nan pati. Yo bro, se fanm nan di li wal sendomeng. Se kite lap tou kite ou yo apa. Ha mwen retire ide sa nan tèt ou non fanmi. Retire l nan tèt ou apa. Sak pou dout ou. Ou ka al voye deyèm la. Li ap fil pou mwen. Yo.
Bagay sa yo bagay difisil wi. Yon fanm ta wè pou l kite ou l soti. E pou l voye deyò. Se yon bagay ki fasil non. Non men manzè di m se etidye l pral etidye. Li pral travay men. Map tann.
Bon mom ba boy swa. Sa misye gen avel pa pale menm menn. Misye fou wi papa o. Lotre jou pandan map pale avek misye la nan baz la menn. Misye poul li pete koul menw sak pase misye non menn. Menn menn bak fe stil.
Menn se.
Ti jen yo pa mal pou pedi tet yo vre non menn. Esak te genyen menn. Sa te genyen menn. Yo misye. Taza mouri mesye. Bagay sa ap di la. Kòman Taza mouri a menm? Misye toujou gon pakèt fòkin nouvèl lap pote bay moun la menn. Ki zafèl de kouri a ye?
Mesye m di nou Taza mouri. Yo mesye sak fè bagay sa pa fè ekla nan vil la mesye se paske paran misye pa vle pou lòt moun konnen mesye. Yo konn sere mò.
Misye. Mesye m di nou Taza mouri konsa lè m te di nou. Junior te mouri a konsa nou tap pase nan betiz. An apre nou te wè. Yo baz, yo ka voye nèg la pati tou epi yo fè konnen li mouri tande.
Avan e, lè m te kouri a, e zonbi misye m te wè ki te chita la e mesye. Ou fèt ak waf ou menm. Mwen m te chita la m pat wè l. Sa ka rive menn.
Ou konn a ki dlo yo te bem lè m te timoun menn. Ou menm. Sa nèg ap di a ka serye menn. Kòm ou wè zonbi misye sa. Yo, pandan m chita avèk misye, nap bay ti blag konsa, e mannik pran yon koudèy la epi m wè Taza.

Ou ka konn pou ki rezon. M sonje depi le jou ke nou te kwaze nan bar lan e sa te vrèman epate m e m sonje m te di sa deja sa te ban m tout foli m pou m te posede. Bon, an pasan, kote madanm ou, kote pitit ou, ou pa gen zanmi? Di nou. Bon, pounyèz cheri, m te m te pale avè w deja men m te pale nan yon langaj kòde e m te fè w konnen ke m pa t ko posede sa yo ditou e answit m pa t vin posiblite sa pou m te kanpe yon fi nan tout tan ke m te konn ap viv avè l men Manmi Kwazo ou s on moun ki espesyal pou mwen m santi tout sa m pase ojodi yo vini. Bon,
pa gen pwoblèm non kòm m tande sa w di m yo epi m aplike yo tou men e pa sa w di m yo tou non k pral fè m Kouri reponn ou. Bon, pa gen pwoblèm. M ap gade m wè ki sa m ka fè pou ou. Bon, si w di m w ap gade cheri, se kòmsi se yon bagay ki sou devan. Men m panse kanmenm yon pwomès ta sipoze gen yon dire de tan. Bon, pa gen yon dat ki fikse non. Bon, jis m ap aranje sa. Pa twò long. Bon, anfèt, m kòmanse pa remèsye w paske m ka wè w te jwenn pozitivite m nan repons ou an.

Li pa gen bezwen.
Bon, m te gen kondisyon 4 moun avè nou. M te gen yon kondisyon 4 moun, kòman fè m sou 3 m poko wè anyen mache menm? Depi sou 2 m ta sipoze wè kote m ye.
Pitit mwen, e kondisyon 4 moun m te gen ansanm avè w wi.